Manmi sa w te konn fè? Komèsan m ye kwa bosal wi papa. Sitwon m vann a bannann.
Koman w fè la? E ou ki koman w fè la?
Mwen en samdi map vann. Konnya m jwenn on lòt gason ki vin di manman y arete John wi. M di a kite m vann afè m ti gason m pap fon pa. Konnya li di enben fò w al gade ki bò yo ye. M di enben dimanch ma pati. Dimanch maten m leve, mwen pase nan pòs anba Sen Jozèf, m pa jwenn. M pase lòt kote m pa jwenn. Kounye a m vin la, m ta yon manje nan men m. M vin la, m antre, chèf yo fè m antre. Lè m antre, m mande pou li, chèf yo di wi li la. Mwen bay manje a. Dimanch maten. Lendi maten m pot manje pou Lila. Madi maten m pot manje pou Lila. Mèkredi maten m pot manje pou Lila ankò. E mèkredi apremidi m santi m pa ka vini kò m fè m mal m di yon lòt pot manje ale ba li mwen demen si Dye ve m a pot. Pandan m lakay mwen konnya telefòn mwen sone e lòt la di manman men yo kenbe e pou pot malèt John. M di malèt John. Konya di wi vini a malèt jhon yo konya m di e rad m wè ladanl avè de twa ti biblo konya 9 pran on moto m pran ak de malèt la rad la de twa ti biblo a m vini patik vè è fòl te vè è twazè ou katrè lèm vini chèf la a vide li pa jwenn anyen nan malèt se rad li jwenn ladan avè de twa ti biblo a.

Pale pi fò. Epi pandan lapolis debake, epi tou m ta m te a yon zanmi m, se nou jwenn zòn, anna epi tou pandan n ap bwè, n ap manje, anna m wè yo parèt anndan ba a, yo di tout tout moun kouche, anna anna pandan tout moun met men sou tab, tout moun kouche, anna m wè yon polis ki parèt, li met men minòt nan men m.

Mwen menm, m ta achte bot pou resèt li. Kounye a la madan m vin la, epitou yo rele m nan odisyon, kounye a yo di m bay telefòn yo, kounye a yo pran telefòn nan nan men m, kounye a la men yo gen lè al sou telefòn nan, yo jwenn de seri de bagay pou yo pa t jwenn. Kounye a pandan y ap odisyone m, kounye a m ap pran kou, m ap pran tout kalte kou, kounye a epitou Yo revoye m nan Gadavi ankò. Pandan yo revoye m nan Gadavi, epi tou an demen se te ve, apre demen, yo rele m ankò. Y ap odisyone m, m ap pran de seri de kou m pa t dwe pran. Gen de seri de pawòl m di, m pa t menm rann kont ki jan m fè di yo. Kounye a la, epi tou lè yo, lè, lè yo gen yon frè m ki vin wè m, pandan frè m lan vin wè m, kounye a, epi tou, yo kenbe l. Nya yo di m te gen 2 zam lakay mwen, m al bay li. Nya la epi tou manman m, yo rele manman m, dada yo rele manman m, epi yo di l pot malèt vini. Nya epi tou pandan l pot malèt vini, yo tou kenbe l, yo voye frè m lan ale, yo di toutotan l, toutotan m pa bay zam yo, yo kenbe manman m. Men m pa konn poukisa yo kenbe manman m paske manman m pa konn anyen, manman m pa konn anyen nan sa m ap fè, m pa konn poukisa yo kenbe manman m.

Dcpj arete l le 26 mas 2020 Carrefour pou sekestrasyon don minè de 15 an e l vyole l e li menote l, li sekestre l lakay li. Sa n ap gade la sou tab la, asavwa bgy yo a.

Sim Maka sekestre yon moun pou moun nan gen telefòn nan menl poul konn kotel ye poul pa prevni ni paranl ni pa ni paranl ni moun lakay li. Nou rekonèt son minè li ye? Non li pat janm dim se minè. Ebyen laj ou l te ye?
Wi.
Yo dim li gen 22 zan.

Li te gen aksè a tout bagay nèt. Li gen aksè a manje, tout bagay nèt, deyò menm. Konyen.
Wi, enpe.

Ok e Louis Jean Willy 23 ans yo entèpele misye la nan tè 54 misye kidnape patron l. Li nan planifikasyon e anlèvman.

Se ou nya jis la e li menm ki te konn toujou pale fò e li menm ki te konn toujou bon bagay m tap aprann fè ou nya jis la ansanm avèk bò jinyò menm sòti l pat konn kite m sòti lè m pral travay ansanm avè l m ale lè m ap antre ansanm avè l m ale. Se sèl madi a, na pandan l voye m pote yon kòb bay madanm li, epi li te ban m yon kòb pou m achte manje, li te ban m 30 dola m achte yon manje, na fin achte manje a, m ap desann kote l la, pandan m rive nan chanèl, epi m wè lapli a degoute m retounen, lè m retounen m annik antre m kouche, epi Lik te deyò Lik pot ko antre, lè Lik vin antre nan 8 è li jwenn mwen m gentan kouche, li leve m Li te pote yon manje, li ban mwen ladan l, epi apre sa n kouche. Nan onzè, lapli a kòmanse tonbe, epi pandan m kouche, se anndan yon chanm Arly kouche sou yon kabann, epi gon dlo k ap pase atè a, m di Arly, gen dlo k ap pase atè a, ann pran malèt nou konn met rad nou, epi m leve malèt la m mete l sou kabann kote m kouche a, epi nan detwa minit m wè li. tonbe kouri epi m pa konn poukisa l kouri m kouri tou lè m wè li kouri m pa wè kote l fè mwen menm m kouri m ale m vole sou yon do kay m tonbe bò kot Jeral la se aprè sa nan de twa minit ankò m vin ap rele Lik m jwenn a Lik Lik di a wi li yo kidnape papa m m mande l kòman yo kidnape papa l la li di a se 3 nèg li wè li vin kidnape papa l m mande l kòman yo kidnape papa l la lè n antre. Nou jwenn madan Jinyò avèk 3 timoun Jinyò epi manman Jinyò. Lè n ap gade vre, nou pa wè papa l. Kounye a, nan de, de, nou vin antre pou nou kouche epi m wè Jinyò vin parèt, li pran madanm li, pitit li, epi manman l, li sòti l al mete nan yon lòt kay. M pa konn nan ki kay l te al avè l.